Guys e pa menm manti map ba nou m fon sèl sezisman I'm shook m pa janm jamè jamè lave chevem avèk m mete on rens oswa any mask pou pandan map lave chevem pou map demele pou pa gen pyès cheve ki soti like zero nada none zero pyès guys. Hey guys sa kap fèt sak pase byenvni sou chèn mwen an it's your girl B natural nan yon lòt video humm si se premye fwa wap gade video m yo byenvni e humm pa bliye gen yon ti bouton wouj ki anba video a ki make suscribe oswa abone depan de ki lang youtube ou a ye humm jis apiye sou bouton sa pou kapab Abone chanel la pou fè pati fanmi an epi gen yon klòch ki akote ki kote bouton an apiye sou klòch la epi lap fè w konnen chak fwa kem lage yon video epi wap premye moun ki wèl ya so jodia nan video sa m pote yon video konnen video kem renmen m renmen mask donk m te fè yon dènye video m ke m te poste se te sou cheve porozite cheve se m kwè se youn nan video ki pi enstriktif ke m genyen sou you paj youtube chanèl mwen an m kwè l pa gen anpil view paske m ta pral pale anpil but si w pran tan w gade video a epi w swiv sa m di yo l ap aprann ou anpakèt sou cheve natirèl se konsa m te aprann sou cheve m epi m fè anpil rechèch avan m fè video sa donk m ap ankouraje nou al gade l m ap mete link la anba video a ou kèk chòz kòm sa humm. So yeah, nan video sa m pral fè yon mask, nou konnen kijan m renmen mask, kijan cheve m renmen mask, donk si nap gade cheve m jan yo nan 2 2 chou sa e paske yo sal, yo sèk e yo pa gen anyen sè yo la sè m pa gen anyen m ka fè avè ankò, donk m pral lave yo epi map fè mask la. Donk kisa wap bezwen pou mask sa, nou konnen mask mwen mwen m se toujou cheap, mwens ke 5 dola, 10 dola se lè lè m gen foli grannèg you know, but mask mwen toujou mwens ke 5 dola. Sos ou ap bezwen, ou ap bezwen yon grenn zaboka, zaboka pa chè, sa depan de kote ou ye, yon grenn zaboka, yon grenn sitwon, oh m bliye gen yon lòt engredyan, m genyen m pral chèche l, siwo myèl avèk. lwil kokoye donk manche siwo myèl la epi map moutre nou l epi wap bezwen rens cheve donk lwil kokoye a si pa gen sa nan kitchen nan kwizin ou deja ou ka al achte l siwo myèl la ou ka gen nan kwizin ou si w pa gen ou ka al achte l sa ka fè l yon ti jan pi chè bè m te gen lwil kokoye avèk siwo myèl la lakay la deja donk m jis achte yon grenn sitwon nan m jwenn grenn sitwon nan frijidè a m pap ba nou manti m jis achte zaboka avèk sa avèk rens la rens mwen an te 2 dola epi rens la e rens ki preferem avèk zaboka m nan mwen te yon dola something so ya 3 dola donk ok m gen siwo myèl la la kote m nan li son siwo myèl natirèl ka jis achte ki nenpòt siwo myèl ou jwenn depi l make depi l natirèl epi donk nou va kòmanse na kòmanse pa mete. Rès la nan bòl la. Donk ou mezire 1 kòp. But m pa janm mezire anyen si nou konnen. Kote m achte rès la, m kwè yo itilize. On moun pote l ba paske li pa parèt full. M te dwe pran dezyèm. Donk mete yon bon ti kou paske cheve m founi anpil. Oh my God. Bon mwen te mwen mete non tout pwodwi m itilize, pa gen anpil pwodwi but 3, but mwen mete non sa se rens osi mwens ke m itilize ke ap achte l nan Walmart, Amazon, li vrèman cheap, 2 dola. Meton pa trop non mete yon bon ti gou. Si w pa vle achte si w gen rens ki vreman chè w pa vle itilize yo itize yon rens ki pi ba pri. Mwen sa yo m renmen l paske e menm se rens m toujou itilize nan cheve m de tout fason so. So kounya w pran zaboka w zaboka mwen pa fin mi pi mil li li ye pi fasil a piye pou ou paske map blendel men si wap bat li si w pa gen blender e bat wap bat li mtap ankouraje w pran yon zaboka ki pi mi ok donk map mete grenn zaboka ladann kounya m gen zaboka avèk. avèk rès la donk m pral ajoute ou ka mete yon gwo kiyè mete yon gwo kiyè myèl men ou konnen mwen m pa mezire anyen m jis gade epi lèm vle rete a m rete ok sa son kiyè. Grenn li gen pri je sitron ladanl. Donk men kijan l sanble. M gen sitron ladanl, m gen myèl la. zaboka a avèk rès la. Donk kounye a sa w pral fè si w vle ou kapab bat li jiskaske tout melanje byen melanje. Ben m prefere blende l donk m pral blende tout nè la apre sa m ap vin montre nou kijan l sanble epi n ap kòmanse pase l nan cheve m. Ok so m fin blende l epi fò l ba w wait li pa focus focus ok ya fò l ba w ti koulè vè pal sa. So plus kon plus rens ou mete plus pal la ap ye. So si w mete mwens rens wap wè zaboka ap parèt plus tankou lap parèt yon ti jan pi fonse. Ebyen se pa yon pwoblèm fòs ou vle cheri. Se sou. E poutèt sa m renmen fè bagay DIY sa yo paske lè w fè yo lakay ou ebyen pwodui natirèl. Ou konnen menm si w mete twòp sa, twòp sa l pap vrèman afekte jan cheve w. Pa ret yo tout nèt gen wòl pa yo epi yo tout nap jwe wòl pa yo. Donk ya, donk cheve m sal anpil m pral lave l avèk chanpou epi map itilize chanpou sa apre sa map vini mwen montre nou kijan m aplike mask la nan cheve m. Donk map itilize chanpou sa by Shea Moisture se li fèt avèk bè de karite donk epi li vann 7 dòla 99 donk m pral itilize l pou m lave cheve m epi apre sa map vini pou m aplike mask la epi ya map montre nou. Donk si soud. Ok so m fin lave cheve m. M fin lave cheve m kounya m pral aplike jan nou konnen m toujou lave cheve m. M gen anpil video sou kijan m lave cheve m pa menm kwè ke cheve m pwòp non paske anyways m fin lave cheve m. M lave cheve m an seksyon m pa lave cheve m jis on sèl. M pral kòmanse aplike pwodui a. Donk, kounye a m remake m kwè m fè twòp. Kounye m toujou fè twòp mas paske m pa konn sa m panse. M panse ui la trè cheve pa ansou limyè. Donk, m ap mete l pa seksyon nan chak seksyon. Li si tèlman santi bon sant myèl la.

and wap kite nan cheve ou pou yn heure de tan donk m mete 2 bone sa yo apre sa m ka mete yon lòt te ka mwen nenpòt lòt sèvyèt on top of it Map bwye l pou 1 èd tan jis plis chalè se plis lap fè mas la travay e plis plastik plis bagay ou mete sou tèt ou pou toufe l se plis chalè ke tèt ou ap degaje epi lap kenbe chalè a donk pou tèt sa m mete bone plastik la apresa bone sa son bone ki fèt menm pou deep conditioner son bone an aliminium. bone an aliminyòm epi sèvyèt la so anpil chalè take care guys nap wè nan inèdtan bwal lave cheve m benyen map kitel fè inèdtan apresa map lave cheve m benyen epi pandan map apresa map vin moutre nou plis rezilta final la ok ok guys donk mwen back m kite mas la nan cheve m pou inèdtan sorry m kite mas la nan cheve m pou inè e kenz minit Apre sa, n ap manje, mwen fè bon ti diri ak pwa griyo. Anyways, yeah, and then m benyen, m lave cheve m, m fè makiyaj mwen. Guys, e pa menm manti m ap ba nou, m fè yon sèl sezisman, I'm shooked. M pa janm, jamè, jamè lave cheve m avèk m mete on rens oswa any mask pou pandan m ap lave cheve m ap demele pou pa gen pyè cheve ki soti. Like zero, nada, none, zero, pyès. Guys, yè, rezon ki fè m deside m fè mask la premyèman e paske cheve m te sèk, dat sa pa fin sipe nèt. Paske chevem te sèk epi yè map pase menm nan cheve epim wè ap degrennen so m jis pran mete lwil ladan apre sa m demele yo avèk dlo epim te trese epi maten jodi a m lave yo timoun se tèlman sezi donk si jis ma eseye mas la tank m konprann ke chak cheve moun pa menm men m pa wè pou ki rezon pou mas la pa tap mache pou lòt moun. Jis eseyel eseyel epil dim pal eseyel sil mache pouw dim li pa bliye patajel avèk lòt moun se premye fwa kem eseye mas sa m wè li an lin e mte toujou anvi eseyel e premye fwa m eseye mas sa m eseye zaboka nan cheve bòb m toujou melanjel avèk bann avèk fig oswa m pa janm fè konbinezon sa pou mete lwil kokoye ensta. M pa konnen si w mete lòt lwil ki pa lwil kokoye si w ap jke menm efè an m pa wè poukisa w pa kapab men ese fè l a lwil kokoye si w pa gen lwil kokoye a ou ka mete lwil masketi but guys I am so happy my hair cheve m vrèman soup ban m montre nou ohh li still gen dlo ladan l cheve m men ni dwèt mwen nou epi nou konnen cheve m like cheve m pa gen cheve ki ki bagay la. Dwèt mwen. Kot peng nan. Men li san pwodwi. San pwodwi. Like m vreman sezi. M gen cheve ki vreman di e ki. Ki fè sal vle. M di nou m pa janm lave cheve m epi pou m rale cheve m pou anyen pa soti. Cheve m vrèman cheve m gen fòs epi yo vrèman soup like it just perfect it just so I'm so happy like anyways m pa di m ap fè l nan cheve m chak semèn paske Cheve m pa janm gen ase fòs men map fè chak tan m wè cheve m an ti jan cheve m need bezwen mask donk kounya m jis pral map pati donk map jis moutre nou kijan ke mwen penyen cheve m apre m fin lave yo si m bezwen pati je ne ka cheve m antre anpil lèk li parèt tankou m pa gen cheve nan tèt mwen banm moutre tututututututu.

Chevem la m fini. Sel ti Bagay m ka di ki gen avek Mask la se jis kel kite kek ti bagay blanch nan chevem Bon si nou ka we Yeah Gen kek ti bagay blanch ki nan chevem li kite kek ti bagay blanch nan chevem Men yo pa grav se jis paske Zaboka pa fin mi epi li te gen fil ladann.

Map itilize sa leave in conditioner mwen apre sa mpa met anpil jis yon ti kras. Apre sa map itilize krèm sa pou chevem ki se gold collection se nan bwat mta achte pa pwodwi yon dola yo t soti. Premye fwa map itilizel tou. Mpa met anpil.

Apre sa mwen itilize lwil ke m renmen anpil la, I really love this oil, it's not even like, e pa menm di map di sa paske m vle di l, m itilize l nan figi m, m itilize l nan cheve m, m grese kwi tèt mwen chak swa avè l, wè li, m achte l sa gen, m jwenn li deja gen 2 semèn, wè kote li ye preske fini. Ou konn ki bezwen konn ki lwil li ye? Vashti oil, ale sou paj Ainana a e. Li son lòt youtube ayisyèn ki fè lwil lwil kòman rele lwil mant sa yo epi yo vrèman bon pou cheve yeah I love it I use it on my skin m itilize l nan figi m chak tan m fin lave figi m 2 fwa pa jou e m wè rezilta lwil la pa fèt pou figi m pa pral ankouraje tout moun al itilize l nan figi l but mwen menm m wè rezilta epi m itilize l nan tèt mwen donk m itilize l bò tèt mwen. Donk map mete kèk gout. Epi m jis renmen paske li an gout la m renmen sa anpil. Yeah go support go support this girl is a genius go support her. Ale al achte lwil paw girl epi wa dim. Li mache pou mwen m vrèman renmen l. Map met yon ti kras nan pye tèt mwen. Epi, ya! Mete kèk gout nan men m pou m ka pase nan kò cheve m. Epi l vrèman santi bon. M renmen lwil maske ti but lwil sa m renmen l li lejè li santi bon epi l mache. Te bwè cheve m pou yon ti van pou yon minit yo gentan rèd but anyways so sa map fè map pran bwòs tèt mwen. Kotem trase a map brosel apre sa map pran yon ti jel donk m itilize jel sa ki pa vreman yon jel ki fò l vreman li pa gen anpil li pa kenbe cheve li pa fè cheve a di li jis an jaky li plis pou fè wash and go but m renmen itilize l nan cheve paske li pa kite kras nan cheve m you know what it's not.

Epi kounya map peye yon ti kouri flatris, 2 gwo flatris. Donk ou pran 2 branch cheve epi ou jis trese l 2 dwèt, ti kouri 2 dwèt. Donk tout pandan wap. Epi kout peng sa ede li kite cheve mwastirize epi li ede cheve m detire. Epi li yon ti kyout pou sou wap pati donk. Ya. Depi wèm fin lave cheve m kite yo. Premye sware konsa m toujou fè yo prèske. Si m ap pati, si m pa p pati m ap pran yon ti fil. Kote m ap pati, m pa vle pati avèk ti fil nan tèt mwen. Se sa ke m fè.

Yes guys donk m fini Fò m montre nou Kijan m fè sa e ti bòdè sa e ti bagay m di w li kite nan cheve m yo wi Men m fè ti de dwèt la l dèyè apre sa dèyè a Si w wè l pa byen trase M jis mete l nan yon ti chou Si w wè l pa byen trase jis paske m bakè Ou gen cheve menm jan avèm depi wè w fin lave cheve w cheve w rantre anpil sa se kout peny ki ede w ou ka peny ti tèt ou pi konsa paske mwen menm depi wè m fin lave cheve m epi m mete yo nan yon chou epi m kite pwent la deyò m pap ka rale l ankò si se pa yon twist out m fè m byen defi m byen trese yo m pap ka rale l ankò donk se konsa pou m byen bay cheve m jiskaske yo sèch apre sa lè yo sèch pou m kapab peny yo epi pou m kapab fè hay pouf wè lè sa m fini. Bye se tou mèsi anpil si w gade videyo a de kòmansman a la fen pa bliye abòne chanèl la humm renmen videyo a patajel avèk zanmi w avèk fanmi w tout Moun ou renmen nèt patajel di pou yo suscribe epi pa bliye follow me on Instagram se la wap wè tout lòt wap wè lòt side lòt kote de mwen ki ki pa sou youtube donk ya m renmen video a ya janm di a m renmen video a patajel ya mèsi anpil paske w gad tout video a en nap rewè nan yon lot video babay.